Bagay sa merite m pale de li. Dyaspora pa gen kòb jan nou panse l la vre non. Dyaspora pa rich non. Dyaspora pa gen bank isit. E dyaspora pa gon pye bwa kò l ap souke pou lajan tonbe non pli. Men anpil moun pa konprann sa, yo panse depi yo rele mesye entèl, madam entèl nan telefòn, li gon pye bwa li annik souke l pou l voye lajan ba ou. Anpil nan nou pa rekonesan ap lè dyaspora voye on dola ba ou, dèfwa fè gwo kòlèt, panse ke o kot sa l voye ban mwen an? Alòske w pa konn kisa l fè pou l voye ti kòb sa ba ou. Ban m ba w on egzanp. Moun nan konn ap al travay sou de pye l, depi a sizè di maten, sizè di swa l poko ka rantre lakay li. L ap touche ui dola, nèf dola pa lè, lè kòb sa a vini, leta pran taks pa l ladan l, epi lè fini tou, Pou l peye bil l. Apre sa ti rès ki rete a l ap voye l ba ou. Pral l ap prefere soufri. Ti vye djins ki sou li depi sou Aristide li t achte yon djins pou l met sou li. Apre sa se lè l pral Ayiti l fè tèt li plezi pou l achte yon bagay met sou li pou w pa pale l mal pi rèd. A tout sa w gen chans pou w ap pale l mal pou w di oo m voye mande l yon tenis depi tann dat sa l poko voye l ban mwen kot telefòn nan m voye mande l. Eske w te bal travay pou ou? Ou pa konnen ki mizè malere ap pase. Nan nèj, li la. Nan chalè, li la. E pye l dèfwa l pa menm ka santi l apre l fin travay. Vye tenis ki nan pye l la, l achte l pou yon di dola, alòske ou menm w ap voy mande l tenis ki nenpòt twa san dola. W ap voy mande l telefòn ki senk san dola. Eske w voye l vòlè pou ou? Non, moun nan lè l voye l pou ou li gen sansibilite pou ou, ou se fanmi li, li vini isit, dyaspora yo, Si pat genyen yo m pa konn sa n ta fè. Onpil moun pral di paskem se lòt bò mwen ye sak fè map pale konsa. E pa vre non. Konnen sa ki pi kritik lan dèfwa tou? Moun nan ap travay di, lap lave veso, dwèt men l prèske fini, lap pase mòp, zo do l prèske kase, lè l rive lakay li, menm kouche l kouche l tankou se maleng ki sou do l. Alòske limena oubyen whatever moun nan Li rete Ayiti, lap fè pedicure manicure chak semèn, lap rele w papito, l di l bezwen sesi l bezwen sela. Epi lè fini tou kisa w konnen yo rele w? Mawozo. O, on vye mawozo kap okipe m wi. Li tèlman o byen okipe m, lè bonus rès kòb li fini, rete, se, se menm kòb li kap okipe ti jenòm ki ansanm avè m nan. Monchè pran konsyans non. Pran konsyans. Bon o kontrè ankò, ou ka gen yon ti jèn Ayiti le pli souvan, ou ta di konsa ke wap voye yon ti kòb pou l fè komès, Li santi komès la twò raz pou l fè. Alòske ou menm w ap fè djòb ki pi denigre isit, w ap fè moun patwon rele sou ou isit, moun pa respekte w isit, fè tout vye djòb, w ap fè moun rele sou ou pou di dola pa lè sa, nèf dola pa lè sa. Alòske lòt la Ayiti, lè w voye yon bagay pou li ou ta di pon ti komès pou w fè yon bagay. pou l ka ede tèt li, li santi ti sa w ap sa w ap di l la twò ba, w ap vekse l. O, ki sa l ap di m la a? Bon, l lòtbò, e pa si, o, li lòtbò l ap byen fè l epi lèfini l ap voye m fè ti tenten sa yo. Atche mezanmi, si nou te konnen verite a, mesye! Ou gen, ou konnen sa k pi rèd la, e lè yo vini isit yo vin wè chòk lan wi, yo di kèt, kounye a fò w aprann travay! Woy, bagay la pa dous vre non! Se lè sa a pran konsyans, alòske kounye a, depi kounye a, pran konsyans non mezanmi! Pran konsyans, pliz! Lepi souvan lè yo mande w yon bagay ou di w pa genyen l, yo prèske fèmen telefòn sou ou, oswa se lè yo bezwen yon bagay la se lè sa ap mande kòman w ye tonton, kòman w ye matant, apre kou fin ba yo bagay la, ou pa tande yo ankò non, lè yo bezwen w ankò y ap rele w. Lanmò w pa sou kont yo, ou te mèt gen tèt fè mal pa sou kont yo. Anpil moun pral vekse. Men ban m di w, fò n rekonesan. E pa sèlman lè nou bezwen pou nou di ban nou ban m yon ba moun nan yon kout fil. E pa sèlman lè nou bezwen pou nou di matant kòman w ye. Lòt jou yo konte tou. Moun nan se kè sansib ki fè ke lè l gen yon bagay li ba ou. Ou t sonje jenerasyon dyaspora ki te konn ap okipe Ayiti, te konn ap okipe fanmiy yo lè yo ale lè yo vin lòt bò dlo? Ti jèn timoun ki vin leve isit yo ki pa konn Ayiti an. Yo pa konn bagay sa yo. Yo pran, yo, yo pran sa tèt yo. Imajine w si jenerasyon sa ki te konn kè pou nou yo vin mouri, pa la ankò, kisa n ap fè? Se kòm si fò nou ba yo ankourajman. Bagay la pa fasil pou yo, yo gen strès isit tou, ba yo ti ankourajman. Medam yo, silvouplè, sispann men, se pa paske nou laji devan nou nan foto, nan, nan telefòn voye ba moun nan, kounye a, pou lè fini pou n ap rele moun nan mawozo, n ap itilize l. Humm modam yo menm yo panse ti bout devan yo ke yap voye nan foto se paspò yo se viza yo e sèl ti devan yo sa fè ou pran avantaj itilize on moun kap travay di isit Bondye la wi lap gade nou lè nou fin manje kòb sa mal nou pran kòb sa nap okipe jèn gason ki pap itil nou yo anyen Ayiti oubyen kwèlkeswa kote nou ye a avèk menm kòb malere sa kap travay di an humm. Konpa rete le karma sa w fè se li wap jwenn. E le pli souvan ou konn sa ki pi trajik lan wap itilize moun sa ou pa bezwen moun sa. Wap rele moun sa mawozo ou pa vle wè moun sa. Epi lè w wè l nan telefòn wap rele l papito. Sèlman humm fè sa pou n pa regrèt tande tanpri. Moun sa son moun ki mechan apre w fin itilize l byen itilize li fin ap ede w nan tout sans lap travay di lap bat nèj lap bat solèy lap pran imilyasyon ou fèl on bagay si l vin deside fè on bagay tout moun pral di podyab pou ou men an menm tan w te konnen depi avan sa w fè nan lavi a se li wap peye. Antouka, mesaj mwen an pa t long. Men sèlman, m vle di w kèlkeswa, kèlkeswa se t on nèg li te ye ki t ap okipe w, kèlkeswa se t on fanmi ki t ap ba w lebwa, k ap ede w, pran sa an rekonesans. Pa gade sa pou piti paske l s on gwo bagay li fè. E si l ta di l t ap gade tèt li, Monchè, m pa konn kote w tap ye kounye a. So pran sa an rekonesans. Paske pa okenn pye bwa isi, ti pye palmis sa yo, se pa lajan yo fè. Ou pa souke yo pou jwenn lajan. Fò w met pye w deyò a pou w jwenn lajan. Fò w al travay di pou w jwenn lajan. Fò w pa gen somèy pou w jwenn lajan. Jan m toujou di, konsèy pa chay. Moun ki vle pran konsèy la, pran konsèy la. E m di l pou m pase yon mesaj. M pa voye yon konsèy. Anyway, si w vle w fè l. Si w wè bagay la bon pou w, kontinye l. Si w santi w fache tou, humm, well map toujou bay yo konsèy pa chay but mèsi pou sipò nou, mèsi dèske nou toujou pataje videyo nou thank you guys, I love you.